Bay video yon like si w renmen l e si w nouvo sou chanèl la pa bliye abòne e klike klòch notifikasyon an pou w ka resevwa tout video n ap pibliye yo. N ap kòmanse! Bonsoir ak tout fan jpl news yo, bonsoir ak nou tout kap sipòte jpl news, sa vrèman fèm kontan paske mwen wè Nou vreman branche sou enfomasyon ke map pote pou nou yo. Mwen di nou merci pou e sipo, merci pou fason ke nou ankouraje m nan travay la. E erezman nou wè ke se pataje map pataje enfomasyon ke m fè rechèch sou sou yo pou m vin pote pou nou. Nou te di m al fè rechèch pou nou montre nou koman nou kapab fè demand pou viza transit pou espay nan. Men, avan ke mwen pase sou telefòn nan pou m montre w kòman w ka fè l, ban m di w sa, Espay pran desizyon pou ke yo te mete viza tranzit pou tout Ayisyen k ap travèse yo, se paske yo pibliye yon dokiman ke w ap, m ap mete l pou ou. Nan dokiman an bay plizyè rezon, men rezon ki atire atansyon m nan se rezon sa a. Yo fè konnen ke kantite demand azil ke moun k ap tranzite, ke Ayisyen k ap tranzite yo, yo fè lòske yo rive nan ayewopò Espay lan, li, pou ane de, pou ti bout ane 2021 an wi, pou mwa sa yo la, li depase 3 fwa demand ki te gen an 2019. Donk, men gwo desizyon ki fè ke yo vini avèk viza tranzit lan. Donk, medam e mesye, afè viza tranzit sa, se on kòk ke yo ban nou. Ou pral wè, lè m di se on kòk, kòman sa ye. Donk, m pa pale anpil, an nou pase dirèkteman pou ka wè kòman Ou kapab ki dokiman ou bezwen e kòman wap kapab fè demand la. Map mete yon link nan deskripsyon videyo a ki pral pèmèt ou monte sou pòtay ke m pral montre ou dokiman e kisa wap bezwen kòman ou kapab fè demand la. Guys, ann ale rapid pou ke nou kapab wè detay yo. Ok guys, jan ke mwen te di nou li an e. Se fason sa m pral montre nou kòman ou kapab fè demand viza tranzit pou Espay lan. M ap mete link e link sa a, m ap mete link lan nan deskripsyon videyo a pou nou. Otomatikman ou klike sou link lan, w ap tonbe dirèkteman sou pòtay ke ou wè mwen ye la a e w ap wè ke l gen. Plizyè pati ladan, mwen tou mete l dirèkteman sou sa yo rele viza de tranzit. Nan pati viza de tranzit lan, e gen kèk bagay ki ekstèmeman enpòtan n ap li yo ansanm pou w ka konprann yo. E pa pou w ka konprann non, pou w ka, pou w ka wè yo paske m konnen ke ou p ap li tout, men de twa bagay ke n ap montre w yo. Premyèman, ou wè yo mete yon avi enpòtan, yo di konsa ke, Veuillez lire attentivement toutes les informations avant de prendre rendez-vous. L'obtention d'un visa necessite le respect de toutes les exigences et la présentation correcte de tous les documents. Dans le cas contraire, votre demande sera rejetée. Sa vin fè ke ou oblije mete pwen sou tout i yo pou w ka wè ki sa yo di w pou w konnen ki sa w dwe fè. Nòmalman, an ale nan enfòmasyon pèsonèl lan, yo di konsa ke Visa Transit Aeroport yon lan li soumè a obligasyon pou w gen yon viza pou resòtisan peyi ki figire sou lis peyi ke yo ba yo lis 1, lis 2, m ap fè w konnen ke. Ayiti fè pati de lis sa yo. Donk ou wè lè yo pale de viza Schengen, viza tranzit lan l rele viza tranzit Schengen. Le fèt ke l rele viza tranzit Schengen, pou fòm, fòmilè yo ou pral itilize a se menm fòmilè pou viza Schengen nan. Donk, mes chers amis, yo fè konprann ke Sezi done byometrik yo, anprent dijital, fotografi e prezantasyon dokiman yo, yo rann li endispansab ke kandidati w lan li prezante an pèsòn sou randevou an. Le plis enpòtan se la, medam e mesye, kote w remake, demande un rendez-vous ici. Dokimantasyon a soumèt. Nou pral nan premye a. Nan premye pati a, ou wè yo make, demande de visa et checklist. Lè w klike nan pati wè k make demand de viza a, ou wè nan pa m nan yo di ke download file again, se paske m te gentan genyen l deja, m te download li deja, men lòske m ap fè l pou w se montre m ap montre w m ap di download, lòske m fin download li mentnan, m pral anlè a m ap klike 3 ti pwen yo, fòk ou genyen Adobe Reader, m ap di open with, epi m di Acrobat Adobe Reader, otomatikman men fòm nan li monte.

Pa egzanp, ou wè nan nimewo 8 la yo make sekso, sèks. Se trè fasil, ou kapab ranpli l san oken pwoblèm. Donk, mè chè zami, yn fwa ke m montre w kòman pou pran fòm nan, mentnan m ap soti sou fòm nan e ou prale nan e dezyèm pati kote ke w ap wè ke gen yon lis ke yo mande w. Nan tchèk lis lan, Ou ka klike sou checklist lan, wap wè ke se menm bagay sa mwen pral pale la a, yo ba ou yo an espanyòl. Si w konprann espanyòl pi byen ke fransè, tcheke checklist lan epi wap wè ansanm de dokiman ou. Dezyèmman, yap mande ou pou genyen yon foto ki se yon foto paspò w ke ou pral fè yon kote ou konnen ki spesyalize l pou sa. Twazyèmman, yo mande ou fòk ou gen yon paspò oubyen yon dokiman de vwayaj. Yo di ke paspò w lan pa dwe genyen plis ke dizan. Sa vle di ke ou konnen Ayiti kounye a bay paspò 10 an, li pa rive plis ke 10 an, e yon paj vyèj pou ke yo ka mete viza a pou ou menm. Mentnan, men kote bagay lan li pral parèt yon ti jan konplike a, se nan nimewo 4 la. Nan nimewo 4 lan yo di konsa ke fòk nou gen yon kart de sejou oubyen yon viza de long dire Dèzetazini, orijinal e fotokopi. La medam e mesye, nan nimewo 4 la m ba w garanti moun yo se bloke yo bloke nou. Moun yo se bloke yo bloke nou. Poukisa se bloke yo bloke nou? Moun yo konnen ke si yon moun ki te gen yon viza de long dure Etazini, li pa tap janl fè yon demand viza transit pou Espay pou lal yon lòt ti kote. Tande sa yo di, yo di ke moun ki gen viza de tip B1, B2 yo pap kab fè demand viza sa Etazini. Sa vle di, moun ki, pa egzanp, si m gen yon viza B1, B2, m vin Etazini, m pap ka fè demand la de la etan fòm an Ayiti. Wè yo di ils doivent en faire la demande dans leur pays de résidence ou d'origine, fòm al an Ayiti m fè pou m fè demand sa. Mentnan yo di ke si si se yon viza etidyan I-20 fòk moun nan li kapab vini avèl pou l prouve tout bagay sa yo. Mes chers amis, numéro 5 lan m baw garanti se bloke yap bloke nou pou ke yo pa fè nou jwenn viza tranzit la. Senkyèmman yo mande kopi itinerè vwayaj ale retour, sizyèmman Yo mande fòk ou gen yon prèv asirans vwayaj. Yo mande asirans lan de manè aske si pandan wap fè tranzit lakay ou gon pwoblèm, pou yo konnen ke se pa leta Espay ki pral depanse lajan pou ou, men ou te genyen tan genyen sifizamman de mwayen pou sa. Setyèmman, yo mande fòk ou gen sa yo rele prèv de resous finansyè, wap bay 3 dènye relve kont bankè w pou wè ou gen sifizamman de mwayen. Yo di si kandida a gen mwen de 18 an, li dwe gen yon otorizasyon notarye. de paran l oubyen titè legal la. Nevyèmman, yo di ke pèman de frè, e ou ka an peye anviwon 140 dola ameriken pou sa, men pa bliye, frè w ap peye a, si ke lè w fè demand viza yo pa ba ou l, yo pa ap ranbouse w frè sa. Sa se lòt bagay ki genyen. Nan nimewo 10 lan, ou wè yo pale w de yon anvlòp eksprès mail. Anvlòp express mail lan li prepeye pa sèvis postal ameriken ke m montre nou pou kapab wè ki tip de anvlòp ke yo mande w pou ke ou menm ou kapab voye tout dokiman yo nan anbasad la. Nan onzyèm nan yo mande formilè de non responsabilite. Ann klike sou li pou wè sa ke yo rele formilè de non responsabilite ya. Se kote ke son fòm ke yo pral fè w siyen, li a la fwa an espanyòl e an anglè, kote ke.

Yo ta di yon bagay ta pèdi si se fwod oubyen se neglijans grav eksetera yo menm yo konn fè afè men nan lòt ka kontrè ou di ke responsablite w se afè pa w ke l ye. Mentnan mes chers amis nan dènyè pati an kote ke yo pale nan e bon sa se dènyè nan onzyèm an pou yo pale yo di ke administrasyon konsilè lan li gen pouvwa pou l evalye e mande dokiman siplemantè a sa ke yo bay nan enstriksyon yo. Loske mes chers amis nou fin genyen Tout sa yo, si nou gen yo, mentnan nou pral voye dosye ya nan anbasad lan Petyonvil. Alò, tcheke nan Exagòn, se nan senkyèm etaj Exagòn nan yo di ke anbasad lan li ye. Donk ou prale Petyonvil nan Exagòn nan epi wap depoze tout dosye yo. Nou te di m fè rechèch pou nou pou n ka konnen kòman pou n fè pou n jwenn viza tranzit Espay lan. Donk medam e mesye, mwen fè travay pam nan mentenan, ou menm ki konnen kounya eske wap kapab jwenn viza tranzit la. Men, sensèman, janm te di nou, sèke mesye yo fon fason yo bloke nou, paske yo gentan konnen gen anpil bagay ke yo mande la, nou pap jwenn li. Donk, mwen di nou mèsi medam e mesye, paske nou toujou fè nou konfyans de enfòmasyon ke nap pote pou yo. Mentenan guys, map mande nou tanpri ede pou ke chak videyo nou mete yo, O mwen, yo kapab gen yon 10 mil, yon 15 mil, yon 20 mil view, de manyer aske nou kapab, e nou sur e sèten pou anpil moun kapab jwenn enfòmasyon nou yo. Nou di nou babay, e nap wè trè pwochènman pou yon lòt videyo.